Salut tout moun, sa kap fèt? Byenvini sou chanèl lan, jodi an m tounen back avèk yon lòt videyo pou nou. Videyo jodi an. Se yon video guys mwen vle di nou ke map kite youtube mwen pap fè youtube ankò ok m konnen nou tris m konnen nou pap renmen nouvèl la men oh ti moun nouvèl la vrèman tris humm kòm te ka anonse nou sa m pa konnen kòm te ka anonse nou sa ti moun. M konnen nou renmen m anpil, m konnen nou sipòte m anpil, m konnen chanèl mwen an fenk M konnen chanèl mwen an fenk ap grandi, m konnen gen anpil moun ki sipòte m, men fò m kite youtube ok, m pap ka fè videyo ankò, e pa pwoblèm tan wi se vre m tounen travay. Men se pa pwoblèm tan, se jis ke m santi nan mwen menm fò m kite YouTube. E pi, kòm si m vrèman pa renmen, kòm si, you know, jan moun yo ap pale avè m anba YouTube lan. E pi lè fini ankò, se pa sa. M poko ka, gen yon bagay, okay, mwen poko ka vrèman, um, di nou men se yon bagay ki pèsonèl de mwen menm like kap pase nan vim like yon bagay ki pasem ou byen mwen poko ka eksplike nou men m panse trè byento nap konnen ki pwoblèm nan nap konnen ki sa l ye ou konprann sa m di w lan nap konnen ki sa men fò m kite youtube Paske gen twòp jalouzman, gen twòp moun k ap ekri m, k ap di m o, avan yè la, ou fon youtube, ou gen tan bagay, ou gen tan gen moun dèyè w konsa, mwen menm sa fè dezan m gon youtube, m pa genyen, yon pakèt moun ap ekri m vye mesaj, gen moun k ap plede ekri, kreye fo kont, m pa pral fè moun manje pou yon kont youtube. M ba yo li, it's ok. M pa pral fè yon moun manje m pou yon kont YouTube ti moun. M pa ka fè moun, wi m renmen nou, m apresye nou, mwen ouvri kont lan, mwen te gon pwojè, mwen te gon bi pou YouTube lan, men si se konsa m pap ka kontinye, fò m ale ti moun. M pap ka kontinye avèk YouTube lan. M ap kite YouTube, ok. M vrèman dezole. Sa se dènye videyo YouTube mwen n ap wè ke m poste, ok. Se pa konsa m te vle sa pase. Men, se la vi, paske ke m pa pral fè moun tiye m pou yon kont YouTube, epi jan m di nou an tou, m bezwen yon break nan vi pa m, m bezwen yon poz, paske gen paket bagay kap pase nan la vi m. Mwen pa vreman enstale sou rezo sosyo an, but fò m kite YouTube. An tou ka, mèsi paske nou toujou sipòte m, mèsi paske nou toujou la avè m, nou pa lage m, nou toujou like, nou toujou abòne avèk tout videyo yo. Men, m ap kite YouTube. Sa se dènye video YouTube mwen ok. Dènye video m te lage a, se yon video kote ke mwen tap pale de paran ayisyen yo. Mwen di nou mèsi pou 2000 pou 2000 vu jiska mentnan mwen gentan gen. Mwen di mèsi avèk tout moun. Mèsi a Kila, mèsi a Yayou, mèsi avèk Eliante, mèsi avèk Gertrude, mèsi avèk Francia Calix, mèsi avèk Ericka, mèsi avèk tout moun, Jenn, mèsi avèk nou tout ki sipòte m, ou konprann, Jenika, zanmi best friend mwen, e, e, menm, menm si, e, e, avèk tout moun ki sipòte m, men ti moun, m pap kapab fò m kite YouTube, fò m ale. Ti moun m ap fèmen kamera, paske m gen enpresyon m pral kriye. M pa vle kriye devan kamera a devan nou ok m ap oblije fèmen so m vrèman dezole si sa rive konsa men fò m kite youtube lan non sèlman se gen anpil bagay pèsonèl k ap pase nan vi m epi m jwenn anpil moun k ap plede ripòte paj lan bay vye kòmantè anba youtube mwen an m p ap fè nou vin manje m pou yon youtube m p ap fè moun nan gen yon entansyon menn m pa vle rive lwen avèk paj chanèl lan epi apresa pou m pèdi l so m pap ka rete se dènye videyo m sou youtube so m ale n ap wè nan yon lòt videyo bye guys. So mèsi paske w te rete depi nan kòmansman jis ka lafen videyo a ebyen kite m di w yon bagay. M vle fè w konnen ke se yon ti prank so m gentan konnen gen anpil moun ki pran ladan. Mèsi paske w te rete tande sa m t ap di a. Men se yon prank. Je m'en vais, m pa pral okenn kote ok. Nulle part mes amours ho ho se yon prank ok guys. So m ale n ap wè nan yon next video pa bliye abone, like, kòmante. Chanel la pataje avek zanmi w mwen renmen nou anpil so nap wè nan yon next video.